E nap toujou rete ladann. E kelke swa kote a tou nou rive nap toujou al legliz. Men jounen jodi a gen anpil bagay kap fèt nan legliz. Nou te leve kom si nou pa konnen koman bagay yo ye. Nou mache vizite anpil kote tou nou wè koman sa ye. Nou pa konnen se nouvo tan ki vin konsa men. Mwen te kwe Bondye pa pa pran pa ladan yo. Se sa map di w la. Tankou jounen jodi a Pascal. Lè wap kontwole de moun legliz, moun legliz ap mal aji lè wap kontwole. M konn wè Ayiti lè yap fè. Sentsèn?
Non, map pale de moun ki deyò yo. Map kontwole Ayiti lè moun yo ap fè sèvis. Wè tout ougan met tèt yo ansanm. Len ap bwè nan boutèy lòt. Len tout rasanble. Len ap bwè nan boutèy lòt. Men mwen nan legliz pa gen bagay sa lè map kontwole. Lè map kontwole moun legliz yo toujou deyini yo. Yon kado kwa moun nan yon legliz sa yi kite legliz la. Yi nan legliz sa yi kite yi pou plas. Men lè map kontwole. M wè moun ki deyò yo, m wè yo pi byen sèvi paske moun ki di yo ap sèvi Bondye. Franchman, franchman frè m. Pase yo ap mal aji. Demen m ka wè moun nan legliz la la, on kado wè, on kado w ka wè yo, yo deyini yo pou plas legliz. Yo deyini yo pou plas legliz. Sa di la fòk li te chèf. Fòl menm ki te chèf. Bagay yo pa dwe konsa mezanmi.
Chak yon moun ki ka pran ti, ki ka dirije. Chak yon moun ki ka dirije. Dirije, ou tande? Li sipoze dirije.
Non e konsa ou konn tande Ayiti, ou tande pastè a mouri, lòt mouri, len ap touye lòt pou legliz. E nan konsa. Eske Bondye pran pa?
E nan konsa Ayiti.
Si m bezwen plas sa la mwen m pa ka jwenn plas sa m ale savon m fè m touye w pou m ka pran plas sa men l pat dwe konsa Ektèt sa Brezil Brezil vin gon sistèm ou ka dò ou ka wè moun nan nan legliz la la y ap goumen y ap goumen y ap goumen pou y pran plas lè wè pa ka pran plas sa y kite legliz la y nan lòt lè y rive nan lòt la lè wè l pa ka pran plas sa l kite a y nan lòt. Men ba yo pat dwe konsa. Sabine fè yon sèl kote gen yon sèl yon ti kote yon ti ba yo sèlman gen pase 10 legliz ayisyen a 20 legliz ayisyen. 10 legliz li pat dwe konsa. Epi ou ta met tout ayisyen sa ansanm li ka li pap menm fin pran yon gwo legliz. Li pap plen. Li pat dwe konsa mezanmi. Nou menm nou menm ki di nou moun legliz pou mwen moun ki tankou ougan moun ki pa levanjil yo ap pi byen sèvi pase nou. Sa m wè sa vre. Yap piye sè paske mwen m wè sa menm m wè sa menm. Verite.
Nap mal aji moun legliz. Nou aprann renmen moun. Tout moun se moun pa gen moun ki enpòtan ke yon lòt. Imet Roge kote ou te ye ou pa pi enpòtan ke lòt la. Nou tout gen yon sèl souf.
Nou tout gen yon sèl souf nou pa gen 2 souf. Dabò si sa w genyen ale la li pap retounen. Li mèt tout sa w te genyen wap kite tout pou les ingrats. Nou dwe tout, nou toujou trete tout moun se moun. Tout moun gen menm valè. Li mèt ou wè w nan yon plas lòt moun nan pa nan plas la pa imilye lòt moun nan pou sa. Nou aprann konn sa. Sa ka rive, sa ka rive ou wè yon moun nan yon plas ou pa nan plas la. E paske Bondye fè w gras. E gras Bondye fè m. Gen de fwa moun nan nan plas la, e pa de, e menm manje e pa gen tan e manje non menm. Franchman, franchman frè m.
Dabò m k ap mache la m wè yon moun fou nan lari a, m sipoze trete l kòm, kòm moun, paske. Paske e moun li ye. Paske e moun li ye. Sa ka rive Bondye fè m gras, m pa nan plas li, men m te ka nan plas li. E konsa l ye. Li gen anpil moun legliz, y ap mal aji. Tan ou la, si Brezil te yon ti jan, ti jan, gen anpil moun legliz ki, ki t ap touye lòt pou plas. Paske chak jou m wè moun nan legliz on kadè eeh legliz pa bòlèt e bòlèt m konnen ou ka ap jwe konsa franchman franchman frè m. Aza. Aza legliz pa konsa on kadè ou ka wè moun nan nan legliz la on lòt la ou ka tande lòt la ap ap preche ap preche ou tande li di on bagay li gen sa k pa reponn li gen sa k di amèn amèn legliz chak gon chak moun tankou la legliz se tankou politik li ye frè m. Chak moun gen gen gen group pa yo. Kote la m kap di yon bagay nan legliz la ou yon moun pa dan anyen. Ou kap di yon bagay la ou tande lòt la li touche li di amen, e vre amen. Legliz pat dwe konsa. Legliz pat dwe konsa franchman franchman. Men gen yon lè kap vini.
Jezi ap devwale. Jezi ap devwale nou. I gen anpil moun legliz fò pale tout i gen sa ou konn wè e vakabon abiye yo e gen sak pran pòz yo se moun legliz pou yo ka pran madanm ou e vòlò yo e vòlò yo fò pale tout fò nou antre nan tout i gen moun ou wè legliz ap pran pòz sitwayen konnen sitwayen ye pi gwo vakabon a yo menm vòlò fini moun ki deyò a pi byen konpòte pase yo anpil franchman franchman i gen anpil moun legliz se vakabon abiye a vakabon abiye yo pa respekte moun Li gen anpil moun. Sa pired la yo pase sou menm salye yo pap salye non. Li gen anpil moun yo pase sou yo pap salye yo epa de konsa. Nou tout se moun nou ye ou pa pi enpòtan ke yon lòt. Sa ka rive ou gen yon machin la pa mezi wè lòt la pa gen wap imilye.
Meprizel menn. Pa imilye pou sa nou tout se menm nou tout se frè nou pa de nou tout se ayisyen nou ye. Si yap met ayisyen deyò nan brezil, imen yo te genyen natiralize yap mete w deyò paske ou ayisyen ou ayisyen ou ayisyen nèt ou pap janm brezilyen. Fò nou aprann sèva moun, fò nou aprann pran trete tout moun se moun. Pa gen moun ki pi enpòtan pase yon lòt. Nou tout se yon sèl. Dabò nou tout se yon sèl kreyati Dye nou ye. Pa gen moun ki pi enpòtan ke yon lòt. Nou aprann renmen moun, aprann trete moun kòm moun. Dabò pi fò e moun legliz ki konsa, e moun legliz ki pa trete moun kòm moun. Menm mwen moun ki deyò a trete moun, lè map kontwole ougan ayiti, tout met tèt yo ansanm. Fòm pale tout. Y gilè wè lòt la bezwen al touye yon moun la, y pa gen pyès la, y mande lòt ougan parèy li a pyès la. Men moun legliz pa konsa. Lè w gade Ayiti, e kounye a m wè, kounye a levanjil kounye a levanjil modèl li ye. Lè m ap gade, levanjil modèl. Lontan m panse, lè yo konn ap bay septyèn, te gen yon gwo boutèy, te gen yon gwo gode, gode, gode vè. Ou wè tout moun bwè nan yon sèl gode. Men kounye a pa gen bagay sa. Lot la si wè lot la ap bwè lap di mwen pa bay bwè res se tel li pa dwe konsa levanjil kounya levanjil model li ye li gen anpil moun se pè yo anvi fè moun pè Yo bay legliz pou fè moun pè. pou fè moun pè Yo bay bouche plas moun deyò yo. bouche plas bouche plas gen anpil moun se plas nap fè pou moun ki deyò yo. Yo bouche plas moun deyò ta vini men yo bouchel yo pa kitel vini. Men dabò tou frèm gen anpil moun legliz se plas yap fè pou moun ki deyò yo wi e plas yo fè moun nou renmen renmen moun nou toujou trete moun kòm moun moun legliz menm map pale pase lè ou kontan de wè moun ki deyò ap byen aji a moun byen aji moun legliz mal aji. Brezil menm mwen sa. Chak jou wè lòt la. Monche, jodi ok a moun nan legliz sa. Demon oy kite yay non lòt. Tankou lè yap goumen pou plas. Lè nou jwenn plas sa, kisa nap fè? Dabò nou, Ayiti nou ta dwe ap goumen de plas legliz pase. Atò Ayiti ba yo pa izi konsa. Nan peyi blan, lè, lè w, lè w jwenn, lè w antèt nan legliz. Ou reskonsab yon bagay nan legliz. Ki kòb ou fè? Ou pa fè kòb. Ki kòb ou pral fè? Bon lè legliz pa ka peye lè mwa rive dabò ayiti ou pa nan peye legliz legliz e legliz legliz ou legliz ou lè misyonè ap vini sèlman ka gen kèk ti kòb nou sanble kòb yo men brezil dabò ki kòb ki gen chak mwa wap peye legliz menm 5000 4000 6000 si yon moun pa fè ofrann pa fè yon ti kolèt Mwen janm koute bagay la mwen mta kotole tout moun depi yon moun wap goumen pou plas legliz map baw plas la epi manje a tout moun nan legliz la pa peye pa bay pa fè kòlèt pa fè kòlèt pa fè ofrann pa fè anyen lè mwen arive m wè plas sa ou te bezwen an si w ka peye legliz moun legliz nou aprann renmen moun nou toujou trete moun kòm moun li gen anpil moun depi wè yon ti jan bagay yap pran pòz se li tchitche manti nou tout pran yon sèl gwalouja. Nou tout pral mistoula yon sèl kote. Li gen anpil moun e ti souf la k sou nou mezanmi nou pa anyen. Nou pa yon nad nad nad nou konnen ti souf lè m kontwole yon chen miyò pase nou. Kote ou ka kontwole brezil la ou ka touye yon moun la ou wè yo pap kouri fè yon bagay men eseye wè yon chen nan lari a fè espre moute sou li pou wè yap baw prizon yap baw monta. Moun legliz nan aprann renmen moun nou tout se moun pa mezi m wèm avè bèl bèl bèl bay sa sou mwen m wè w pa genyen poum pou map imilye w pou sa mezanmi nou tout se moun trete moun pa mezi m wèm a machin sa m wè w pa genyen pou map imilye w pou sa en en li pa dwe konsa machin nan lè w ka bezwen l vin dèyè l Pa wè la m gen yon gon, pa wè la m wè w gen yon bagay pou m rayi w pou li. Dabò nou tout se Ayisyen. Yon lè w ap wè m nan wout w ap ban m yon lib. Yon Brezilyen pa p wè m nan wout pi kanpe pran m.